Medam e mesye, bonswa. Frè m avèk sè m yo, se yon plezi pou mwen ankò pou mwen prezante nou emisyon sa a ki se Frè mwen gen yon kesyon sou chèn sa a ki se Wout Emayis sou Youtube avèk Facebook. E se frè nou, sèvitè nou, Claudy, Danje. Nou ankò ansanm avèk nou frè Yvner, Evanjelis Yvner ki va pataje ansanm avèk nou osi de yon sijè ke nou genyen apremidi a ki se nan Matye chapitre 3 vèsè 11 Ki pale de twa batèm. Li pale de batèm do, batèm di Sentespri e batèm de fe. E se se otou de sijè sa a e mwen menm e nou pral pale e nou va tande opinyon osi e frè Yvner ki va pataje ansanm avèk nou, nou menm ki va gade videyo sa a e tout kote ke nou ye. e apremidi a. E sa k fè m ap toujou di nou, toujou poze nou kesyon nou yo, e nou di li pi fasil pou poze kesyon sou Facebook. E depi w ale sou Facebook, ou tache Danje Claudy, w ap jwenn mwen, e ou kapab ekri m, e poze m kesyon, oubyen lè w gade videyo a, e fè de kòmantè. E bonswa frè Yvner, kòman w ye? Avèk Jezi frè Claudy, nou trè byen gras a le Seyè. Kòman sa ye pou ou? Bon, nou trè byen jiska prezan e nou ka di menm jan avèk salmis lan, Ebenezè, Ebenezè, jiskisi Letènèl nou za sekouri. E sa k fè nou gen chans apre midi an ankò yn fwa pou nou la a, pou nou pale ansanm avèk frè nou yo, ansanm avèk sè nou yo, e entènot yo ki pral gade videyo sa a. Trè byen, trè byen frè Klodi. Alò kòm nou di ke sijè nou maten an aswè a se sou yon vèsè, yon vèsè ki pale de twa batèm, nou pral li vèsè a ansanm ki se nan Matye chapitre 11, Matye chapitre 3 vèsè 11 ki di, li pou nou frè. Mwa je vou batize do pou vou ame nan larepantans.

E Matye di ke Jan Batis di li menm l ap batize nou dlo ki se yon batèm de repantans, e Jezi ki ap vini an ke l pa diy pou l de lase soulye pye l, ebyen li di li menm li va vini pou li batize nou di Sentespri e de fe. E m konnen gen moun ki di konsa parapò avèk vèsè sa a, E eske batèm do enpòtan ankò? E kisa ou tap di frè Yner? Ou moun ta poze yon kesyon konsa. Bon, e wi mwen kwè ke batèm de dlo an li trè enpòtan, paske se batèm de la repantans. Se li menm ke Jan Batis tap preche, avan batèm di Sentespri a, li di, Repanti, repantevou, konvètisevou, ka le wayòm dè sie è pwoch. Sa vle di Jan Batis ap pale la, li di. e pou moun yo resevwa le batèm do, pou yo kapab fè wè ke yo retounen vin jwenn Bondye. Se le batèm de la repantans, ki vle di kretyen li dwe resevwa batèm de repantans, montre ke l aksepte e l repanti, lave de tout peche li ki pwodui nan kò l. Ok, sa vle di. E sa pa kenbe kesyon ke Jezi vini l batize yo di Sentespri, ou pa bezwen batize do. E li pa kenbe si non ke Jezi ankò ta pran kontradiksyon avèk pawòl sa a, paske Jezi di nou, lòske nou fin resevwa pwisans lan, ale, fè disip, e batize yo o non di Pè, di Fis, e di Sentespri. Nan Matye chapitre. 28 vèsè 19, li di nou, Ale, batize yo, epi fè de disip. Fè de disip, batize lè yon non di Pè, di Fis e di Sentespri. Men, an reyalite, si daprè sa Jezi di a, li montre ke batèm do a li enpòtan, an reyalite se kisa batèm do a ye? E batèm do a, m kwè ke Jezi tou tou esplike kisa batèm do a ye.

epi dan la chanm wot, epi Pyè te pran lapawòl pou li te pale, pou li t'ap di ke moun yo, li ankò nevè di maten, se pa sou nou sou. Se pwomès la ki akonpli. Se pwomès la ki akonpli jou a. Sa Jowèl, sa pwofèt Jowèl te anonse an. Epi li pran lapawòl pou li pale, pou li di ke nou menm frè m yo Izrayelit nou yo. Premye bagay ke nou dwen pou nou fè se vin jwenn Jezi batize do ki montre ke nou repanti. Se nòmal paske pandan Pyè tap preche, nèg yo vin santi yo twouble. Pandan konsyans yo twouble, yo di, Òm, frè, kidwa, kisa nou dwe fè? Enben Pyè di ke chaken de vou Yo a resevwa le batèm pou le padon de vo peche, alò na resevwa le don di Sentespri. Ke vle di a, avan resevwa le don di Sentespri, fòk nou resevwa le batèm do, ki senbol le batèm de la repantans. Ok.
E, anfèt, e, alò, mwen swete ke nou konprann e, kisa Evanjelis Evinè di a, e ke. Li te pale ansanm avèk de Jwif, e de frè e sè de menm nasyon avè l, ke l te di yo ke yo dwe batize, e apre sa pou yo kab resevwa le don di Sentespri. Men, ki e yon yon konesans ewone de moun ki di, si ou pa resevwa batèm do, Ou pap resevwa sentespri. An reyalite se foli. E dapre la bib. Dapre la bib wi.
Paske si se loske ou fin batize pou resevwa le don de sentespri. Loske pyè rive lakay kònèy. Moun sa yo pa tap resevwa sentespri. Paske moun sa yo pot ko batize. Son kesyon ki klè wi. Moun ka resevwa sentespri avan le batèm. Wi.
Sa vle di, an reyalite, batèm do a se yon repantans ke li ye.
E se yon angajman.
Ou pral wè ke nan Ak chapitre 16, an Ak chapitre 16, apotre Pòl pral montre ke je w lye a, e batèm nan se yon angajman ke li pran. Paske lòske w asepte, ou batize, se yon temwanyaj piblik ke ou di, Ou dakò pou w obeyi anba lalwa de Kris. E apotre Pòl pral di ke batèm nan sonje ke se nan nan Kolosyen chapitre 2 li pral di ke nan batèm sa ou mouri avèk Kris lòske ou plonje nan dlo a. E lòske ou leve nan dlo a ou resisite avèk li. Ou wè nan nan Kolosyen chapitre 2 e vèsè 12, 13 se sa ke apotre Pòl ap eksplike. Mentenan, si batèm do a se yon batèm de repantans, de temwanyaj piblik ke li ye, mentenan, se yon obligasyon pou yon kretyen pou batize. Se nòmal, wi, sè.
Si w di ou konvèti, si w di ou konvèti, ou pa ka pa. Se batèm nan k pral montre prèv angajman ou pran. Angajman ke w pran. Wi, se yon temwayaj piblik ke l ye. E lè tan plis, dotan plis, genyen de moun ki di konsa, eske batèm nan l ap sove w ou non? Pòl di sa nan Women chapitre 6 vèsè 4, li di, Nou avon donk ete anseveli avèk li pa le batèm an sa mò, afenke kòm Kris è resisite de mò pa laglwa di Pè, De mèm nou osi, nou machyon an nouvo de vi. Sa vle di ke lòske nou aksepte le batèm, sa vle di nou plonje nan lamò avèk Kris pou nou resisite, pou nou mennen yon vi apa a pou Dye. Sa vle di ke lòske ou plonje, ou mouri. Wi. Sa vle di vye òm chanèl ke ou te ye avan an, li mouri. Li mouri. Vye òm manman ou papa ou te fè avèk tout ògèy, tout rankin, tout bagay sa yo, yo dwe mouri. Se nòmal, se nòmal.
Vre, e, e, lòske w resisite, ou resisite avèk yon nouvote de vi. Wi, se. E se nouvote vi sa a ke Nikodèm pa t konprann. Men, wi, li, yo te di pou l fèt de nouvo, li mande, men kòman sa se fè, yon nonm fin vye, pou l ta antre nan vant manman l ankò? Men se pa t sa yo t ap di l. Li pa t konprann le mistè di wayòm. Vwala.
Sa a vle di ke lòske w resisite avèk, e, e, sòti, e, e, leve nan dlo a, sa vle di ke ou gen yon nouvèl. Wi, ou resisite pou viv pou Kris. Yon nouvèl. Se sa ke Pòl di, si kèlken è dan le Kris, il è yon nouvèl kreyati. Paske li è, il è kreye de nouvo. Ok. Vwala.
Mentenan, sa vle di ke an reyalite batèm do a se yon angajman Angajman. e se yon devwa pou tout kretyen, pou tout moun ki aksepte Kris pou batize do. Wi, se Lè menm. sa se yon angajman ke w temwaye ke w pran. Paske nan Mak 16 la tou li esplike sa. Li di ale patou fè dè disip. E seli ki kwè a ki sera batize sera sove. E seli ki ne kwè pa sera kondane. Trè byen. Sa vle di ke si ou kanpe ou di konsa ou pa ka batize, enben ou pa ka sove tou. Enposib.
Menm anpechman ki fè ou pa ka batize a, se menm anpechman sa tou ap fè ou pa ka sove. Se nòmal. E sonje istwa Filip avèk Etyopyen an. Etyopyen an di Filip, mwen kwè, men dlo, sa k manke? Sa k manke, wi. Se nòmal, li gon pwoblèm. Si li kwè, men dlo, li pa batize, y a yn pwoblèm. Wi. Gon pwoblèm.
Trè byen.
Metenan kounye a, sonje ke nou te nan Matye chapitre 3 vese 11, ki di, premyeman se batèm do, ki se batèm de repantans. E loske ou fèl, ou temwaye ke ou repanti. Ou repanti, total, kapital. Dezyèmman, se sa ou rele le batèm du Sentespri. Le batèm du Sentespri.
E mwen, mwen twouve, mwen twouve, de fwa m konn tande de gran predikatè, de pastè, ki pa ka fè diferans sa, antre le batèm du Sentespri e le ranpli du Sentespri. Ke yo konprann ke batèm di Sentespri se lòske w pale an lang. Se sa ki batèm di Sentespri. E dapre Labib, mwen menm m ap di ke konesans sa a li erone. Rezon, paske pale an lang pa ka siy de yon batèm di Sentespri. Dezyèmman, pale an lang pa siy ke ranpli di Sentespri. Apôtre Paul di nan 1 Corinthiens chapitre 12 verset 30. Èske se nou tout ki gen don de gerizon? Èske se nou tout ki pale divès lang? Èske se nou tout ki genyen kapasite de entèprete? Non. Sa vle di gen anpil moun ki ranpli di Sentespri enpi k pa pale an lang. Sa a, se yon remak ke m vle fè nou fè, fè nou wè avan ke m rantre nan batèm di Sentespri a, pou m vle montre nou ke batèm di Sentespri pa vle di ranpli di Sentespri. Ranpli di Sentespri pa vle di pale an lang. Ou ka ranpli di Sentespri ke ou pa pale an lang. E, ranpli di Sentespri pa vle di batèm di Sentespri. Sa batèm di Sentespri a vle di, batèm di Sentespri, se lòske ou ne de nouvo, lòske ou repanti tout bon, ou konfese peche ou tout bon, ou dakò ke ou konvèti, ou regrèt tout sa ke ou te fè yo, metenan ou batize, ou temwaye l piblik. Mentènan kounyeya, ou resevwa pouvwa pou vin pitit Bondye. Otomatikman ke ou vin pitit Bondye, ou resevwa Sentespri a, paske Apotre Paul di Sentespri sa se yon gaj li ye.
Kòmsi se yon so ke Jezi mete sou ou, e batèm di Sentespri a. Otomatikman, pa egzanp, si nou ta pran nan Jan chapitre 3, alò se istwa Nikodèm nan, se Jan chapitre 3 vèsè 5, 6 la, li montre ke Batèm di Sentespri a se ne de nouvo. Ne de nouvo, se sa. E otomatikman ke ou ne de nouvo, ou resevwa le Sentespri. Sa se travay Sentespri a menm. La nouvèl nesans se le travay di Sentespri. Jezi, Jezi di nan menm vèsè ou sot li la, Matye 3 a, li di, van an soufle kote l vle, ou pa tande ni kote l sòti, ni ki kote l prale, se de menm pou moun ki fèt dan Lespri Bondye. Vwala. Ok?
Pase li di Lespri, Lespri Bondye vin bay lavi a nòt espri. Sa vle di nou te mò. Ale gad lespri, paske nou pa t gen la koneksyon avèk Dye. Men imedyatman nou resevwa la pwisans de Dye ki desann sou nou, enben la a Lespri a vin bay lavi a nòt espri. Ok. Se le travay du Sentespri. E ke mwen, mwen, m gen yon lòt bagay ke m pa ka konprann tou. Ok. E si Jezi konpare Lespri a antanke van, yon kretyen ki resevwa Lespri sa a, li se yon van. E kòmsi mwen te ka di se yon van ki, yon espri ki ap viv anndan yon kò. Yo pa ka pran pou fèmin yon kote. Enposib.
Yon kretyen pa ka rete anfèmin nan yon chanm kay. Non. Antanke kretyen, fòk ou sòti pou temwaye grandè Bondye. Paske ou pa ka di m pou se van pou yo pran w pou yo fèmen w anndan yon balon. Enposib. Yo pa konn kite yo anfèmin. Mete yon van fèmen anndan yon balon pou wè. Kite l fè ennan ou dezan. Lè w tounen w ap jwenn balon an plat. Wi, l ap sòti. Paske ou pa ka kenbe van an.
Ou pa ka kenbe l. Sa vle di yon kretyen ki rejenere, pèsonn moun pa ka kenbe w. Pèsonn moun pa ka kenbe w. Gen moun ki ka fè demagoji. Gen moun ki gen dwa pa vle pou moun istwa w grandi, men yo pa ka kenbe w vre. Enposib. Yo pa ka kenbe w. E talè ou t ap di yon bagay ki trè klè, paske nou konnen byen nan Women chapitr 8 vèsè 2 li di la lwa de lespri de vi m afranchi de la lwa di peche e de lamò. Sa vle di travay Sentespri a nan lavi nou se ba nou prèv, se ba nou lasètitid ke nou sòm de Dye. Nan Women 8 vèsè 16 li di lespri rann temwayaj a nòtrespri ke nou sòm anfan de Dye. Sa vle di menm jan w di nan Efezyen chapitr 4 30 lan, Li di nou sòm, li di na triste pa lespri de Dye de kèl nou avon ete sele pou le jou de la redanpsyon. Sa vle di nou sòm sele di Sentespri pou le jou de la redanpsyon. Vwala.
Sa vle di ke e pa egzanp nou ka nou ka pran lòt pasaj nan Efezyen chapito premye vèsè trèz. Efezyen premye vèsè trèz. Ekselant.

Paske se Sentespri a ki pral fòme nou nouvote de vi a. E se si, la a, apotre Pòl ap montre ke sa a se yon gaj. E kòm si m ta di w gaj la, e, e, se kòm si m achte yon, yon, yon, yon materyèl, epi m gen yon fich ki di m li apatyen a mwen menm. Se nòmal. Oubyen, m gen, andeyò, ou konn wè lè moun nan gen yon, yon bèt, yon bèf, yon cheval, yo pran etanp, yo mete sou li, pou etanp lan vle di, sa a li apatyen a li menm. Li apatyen a li. Enben, menm jan an, lòske ou vini an Jezi, Jezi tanpe ou. Li sele nou.
Li mete etanp li sou ou. Wi. Se sa vle di, ou pa ka di m, se ou kretyen, ou rejenere, se lapriyè ou pral lapriyè pou resevwa Lesentespri. Wi, sa vle di ke lè m te li Acte chapitre 2 talè a, li t ap pale avèk de Juif ke le jou de la Pantkot. Wi. Ok, men apre sa, apre sa l pa konsa, paske pou ki rezon l pa konsa? Se paske e se Sentespri a k ap fè de travay, pa egzanp, yon predikatè k ap preche yon moun ki tande mesaj la, se Lespri a k. fwape moun nan e ki konvenki e ki ba l la konviksyon ki fè l aksepte Kris kòm sovè l. Ok, pandan l aksepte Kris kòm sovè pèsonèl li, enben l pral pouse l pou l fè rès travay ki rete yo. Li pral pouse l pou l pou l pran lebatèm tou ki se langajman. Sa vle di, premyeman, Sentespri a fè travay li, lè Kris di je me tiens à la porte je frappe, se pa Kris reyèlman an sa pèsòn, men se Lespri ki fwape le kè. Lap frape li di si ouvè map antre ok. Wi e map antre map soupe avè w. Map soupe avè w se nomal. Epi se pou montre ke batèm do se yon batèm ki enpòtan. Wi. Dezyèman an nou pa mete okenn dout nan tèt nou pou di ke ou vin jwenn Jezi tout bon avèk tout kè w avèk tout ou menm. Ak tout volonte w, ak tout dezi w, tout ou menm, epi pou doute pou di ke ou resevwa Sentespri. Ou pa bezwen pale an lang pou di ke ou resevwa Sentespri. Mentenan, e san ke nou pa rantre nan kesyon de ranpli di Sentespri a, men nou nou ap senpleman fè yon apwòch pou montre ke frè nou yo avèk sè nou yo ki se ranpli di Sentespri sa se yon lòt etap. Ranpli di Sentespri se lòske w ap nouri Sentespri a avèk lapawòl, avèk lapriyè, avèk pèseverans. Mentenan kounya la ou pral kòmanse pwodui de fwi de Lespri. Mentenan se fwi de Lespri sa yo ki pral montre ke w ranpli di Sentespri. Mentenan ou ap wè apotre Pòl di nan Efezyen chapitre 5, li di, Ne vous enivrez pas de vin, c'est la debauche. men okontrè, swaye ranpli di Sentespri. E pli ba li pral di men kòman kò ka ranpli di Sentespri, se lòske ou antreteni ou avèk de som. De som, e de. Wè, li di ou, e kòm, lè di ou antreni avèk som nan, se kòm si son bagay kou ap antreni m tankou ta pa pran, ou ta pa pran nou enstriman. Se nòmal. Ou konprann? Se tankou ta pa pran nou enstriman. Pa egzanp, tèl vèsè, e tèl e som, e pi m ap apopriye l a mwen menm a la vi m. Se nòmal. Ou konprann se sa vle di antreteni ou. E li di pa de louanj. e ki pwodui e apre li di avèk dè aksyon de gras mentenan sa yo se konsa ke apotre Paul di pou ranpli di sentespri men ou pa ka ranpli di sentespri si ou pa deja batize di sentespri e gon bagay m ta vle nou konprann tou e sa k rele li gen sa k rele le fwi de lespri e don de lespri pa egzanp fwi de lespri a se li menm ki ede w kenbe tèt ou Nan pwòpte, pa egzanp, lè di car le fruit de l'esprit c'est l'amour, la bonté, la benite, la fidelite, la temperance, et le domine de soi meme, nan selon Galat chapitre 5 apati di vèsè 22, e sa se lè fruit de l'esprit. Tandiske lè don de l'esprit, pale an lang, pwofetize, sa rele don de l'esprit. Gen moun ki pa konn sa ki rele don de l'esprit e fruit de l'esprit. Pa egzanp, si w te konn vòlò, pa vòlò ankò, sa se fruit de l'esprit, se l'esprit a fè w pa vòlò ankò. Ou te konn fimen, ou pa ka fimen ankò. Se le fruit de l'esprit. Ou pat gen lanmou, ou te toujou viv nan kont, nan batay, men kounye a ou gen lanmou. Sa se fruit de l'esprit. Men tandiske les dons de l'esprit se lè wap manifeste, wap fè kèk gran travay, wap pale an lang, wap bay de pawòl paske Paul di par le même esprit, gen ki pale byen, gen k anseye, gen k sekoue menm wa, moun ki bare avèk pale diversite de lang. Sa se travay du Saint-Esprit. Tandiske sa rele don de lespri. Men fwi de lespri a, yon moun ka gen don de lespri men l pa gen fwi de lespri. Pa egzanp, m konnen kèk nèg ki preche levanjil byen, men lakay yo pa viv byen, yo pa gen lanmou. Sa vle di l gen don de lespri men l pa gen fwi de lespri. E tandiske fòk ou gen fwi de lespri pou w ka sove. Pase si w pa gen fwi de lespri ou pap gen lanmou. E tandiske labib di si nou ap nou mèt ap fè montay yo travèse, tonbe nan mitan lamè, Si n pa gen lamou, sa pa itil anyen. Anyen. Ok. Se sa ke m ap tounen refere m ankò a Nikodèm. Wi, wi. Nikodèm se te yon doktè de lalwa. Wi. Sa vle di li se youn ki te nan sinagòg. Se nòmal.
Se te youn ki te nan yon gwoup de nèg ki te gen lakonesans de Latora. Lakonesans de Latora.
Enben menm jan anndan legliz nou yo, nou gen anpil de pastè ki gen anpil konesans. ki etidye nan tewoloji, epi ki pa janm ne de nouvo. Yo pa gen fi de lespri.
Se fi de lespri a la nouvèl nesans. Wi, a la nouvèl nesans ke Jezi tap pale a Nikodèm nan. E li konnen ke Nikodèm se te yon doktè de la lwa. Sa vle di, Nikodèm konnen la, konnen Tora l byen. Wi.
E Nikodèm ap anseye sou le wayom. Lap anseye sou la nouvèl nesans. Se sa menm.
Nikodèm ap anseye l, paske li kwè ke. Nou pral rejenere lòske Kris la vini pou l vin retabli wayòm li. Se nòmal, se kwayans yo, se pwomès yo te gen yo menm. Pandansetan, pa konprann sa sa vle di. Enben, sa vle di, nou gen anpil kretyen, anpil de gran predikatè ki ap preche sou le wayòm de Dye epi ki poko janm antre anndan wayòm nan. Ki pa konn wayòm nan. Se le Fis vous affranchit, c'est le Fils qui doit t'affranchir.
Sa son gwo koze wi Sa son gwo koze Ou pa kapab di m konsa pou w nan yon lapli w ap preche nan lapli an epi w pa janm mouye Antouka mwen swete ke moun ki ap tande videyo sa ou gade videyo a e ke yo pran leson de sa pa bat pou ou nan lapli a epi ou gen yon parapli sou tèt ou pou w pa janm mouye pandan se tan w ap di moun soti Sòti nan lapli a sinon grèl va tonbe dife va pran nan kay la men sòti deyò de preferans pou kapab netwaye w. Pandan se tan ou menm ou gon gwo parapli sou tèt ou ou pap mouye. Ou pap mouye. Ou konn sa w ap fè apa. Ou konnen sa w ap fè. Ou pa ka preche wayòm Bondye epi ou pa janm nan wayòm nan. Kretyen pa maladjè. Pou l ap fè pou l ap fè maketin pou machin yo men l pa pral. Wi. Ti gwav ti gwav, mi agwàn mi agwàn epi kan machin nan plen l rete li rete. Wi wi. Li rete epi l tou ale. Kretyen pa pale ak jèn nou pa nan travay sa.
Sa vle di, sa vle di, antanke kretyen, antanke kretyen nou batize di Sentespri. Men se a ou menm de travay pou ka ranpli di Sentespri. Jezi, ou pa ou pa gen ou pa gen yon goumen ou pral goumen pou ou batize di Sentespri. Sèl bagay ke w gen pou w fè, se konfese tout bon. Alò gen yon bagay ki klè tou, gen yon bagay ki klè tou, Jezi te di disip yo sa, lòske nan Jan chapitre 20 lè l prale, li reyini a nèg yo, l mande Pyè èske w renmen m, èske w renmen m, aprè Pyè fin reponn, aprè sa l soufle sou yo, l di yo, resevwa Lesentespri. Sa vle di li di nèg yo resevwa l. Men e lè jounen de la Pannkot, Le Sentespri a desann ankò. Sa vle di, ou ka resevwa l, men w poko anba la plenitid. Ou poko anba la plenitid, men w resevwa l deja. Trè byen. Pou atenn la plenitid, se yon eksperyans. Wi, wi, se yon eksperyans.
Se yon eksperyans li ye, paske nan Ezayi chapitre 11, kote ke Ezayi ap eksplike sa sa vle di de ranpli di Sentespri, ke le manifestasyon di Sentespri, ke yo pale de yon espri de la konesans e de revelasyon, sa yo pa fèt yon jou. Non. Se yon kesyon d'eksperyans li ye.
Paske ou ka resevwal ou touyel andanw. Wi. Si ou pa pèsevere, ou pa pèsevere, ou pa lapriyè, ou pa chache Bondye, ou ka touyel andanw. Epi finalman rive yon lè wap di ou pa resevwa anyen. Wap wè moun ap fè, wap wè moun ap fè eksperyans, mwen mpa kapab. Men ou ka fèl. Paske Paul di a celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, au delà ce que nous demandons ou pensons. Ou pensons. Ok? Voilà.
Maintenant, m kwè ke nou fè nou fè diferans lan ki genyen antre batize di Sentespri e ranpli di Sentespri. Batize di Sentespri se le jou menm ke w aksepte Jezi tout bon, ou konvèti tout bon. Se pa fè priye pou ou non, oubyen fè efò priye, fè efò repete lapriyè du péché a. Donk se pa fè ou fè ou resite la priyè di pechè, men se ou menm. Wi, jou ou pran konsyans de swa menm, de swa menm, ki vle di m bay, Seyè, m remèt ou, m remèt ou dominasyon an, m remèt ou gouvènman, m remèt ou. Epi l met so a sou ou. Wi, sele ou. E nòmal. Epi l sele ou. Se nòmal. Mettenan kounye a se ou k pral travay pou w ranpli di Sentespri. Wi, ou ranpli. Pou w genyen les fruits de l'esprit. Wi. E mentnan se twazyèm pati a ki se batèm de feu. Batèm de feu.
Yes sir. E Nikodèm, e alò Janbatis. te di yo, Nonm sa a k ap vin batize nou di Sentespri a, men, fèt atansyon, l ap batize nou tou osi de fe. De fe, yeah. Men, dapre Jezi, se kisa batèm de fe a ye? Pa egzanp, lè nou ta, lè nou ta li nan Mak chapitre 10, vèsè 35. Mak 10, vèsè 35. Mark, Mak chapitre 10, vèsè 35. A kontinye.

Le preuve qu'il doit etre baptisé. Voye, se le preuve ke se batèm de feu e ke e nan apot Jean, Jean tap pale la e loske l tap pale de batèm de feu. Se le batèm de preuve e ke Jezu kalite e preuve sa. Ke Jezi ta pral rankontre a, li di disip li yo, Si yo gen fyèl, si yo gen fyèl pou yo bwè l, afè chita bò dwat bò goch, sa sa son lòt pwoblèm. Men, si nou aksèpte pou nou bwè nan koup m ap bwè a, bon n a bwè. Wi.
Nou renmen sa.
Kesyon batèm sa a ke m pral resevwa a. Wi, wi.
Si nou prè pou nou bwè, n a bwè. Se pa paske kretyen an li epanye de batèm sa a. Men sèke. Chak batèm, batèm pa m nan gen dwa, batèm de fe pa w la gen dwa pa batèm de fe pa m nan. Se nòmal, se nòmal.
Se sa Jezi vle montre, ke batèm de fe Jezi a, li pa batèm pa disip yo. Non. Yo pa t ap ka sipòte sa.
Mwen. E nèg yo te dakò pou bwè, nèg yo te di wi y ap bwè. Yo te dakò pou bwè. Byen ke gen nan yo, e tankou apotre Pyè, apotre Pyè bwè wi. Yo bwè. Apotre Pòl tou.
Apotre Pòl malgre l pa t yon disip dirèk ak Jezi men l bwè. Yo bwè wi.
Yo bwè. Yo bwè, yo bwè. E. Nou wè ke li pa t sèlman yon batèm ki te rezève sèlman a Jezi, batèm de prèv sa a. Li te rezève a nou menm.
Paske apotre Pòl di konsa, Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Alò, apotre Jak di sa tou nan Jak premye vèsè 12, li di, Lòm ki sipòte pasyabman la tantasyon, ka apre avwa ete epwouve, il resevwa la kouwòn de vi ke Lesenyè a pwomiz a se ki lèm.
Ok?